Bonswa tout fanatik ti rico yo kòman nou ye mwen espere avèk jezi nou tout trè byen jodia nou vin avèk yon nouvo video pou ou men avan tou sèl mwayen ou kapab ede nou avanse se lè ou abòne avèk chanèl la lè ou pataje video nou yo. Lè videyo a rive sou ou renmen videyo a ou kite yon kòmantè. Ou byen tou gen yon enfòmasyon ou ta bezwen konnen anpil bagay de li menm ou kite yon kòmantè atravè de kòmantè sa nou pral li e nou menm nap vini avèk enfo sa pou ou. E se sèl mwayen nou kapab ede nou avanse. E nou menm tou n ap fè plis rechèch pou nou satisfè ou. Jodi a, nou vin pale ou de minyati. Sa ka rive ou menm ki nan domèn sinema a, ou ka konn sa ki yon minyati. E gen anpil moun tou ki nan domèn nan ki pa konn sa yon minyati. Jodi a nou vin pale yon temi. Men kisa ki yon minyati? Poukisa minyati an bon? E ki konsekans ki gen ladan l tou? Li gen konsekans ladan l. Sa ka rive ou menm ou pa konn si l gen konsekans. Men l gen konsekans. Ou menm tou ou pa konnen si l bon tou. Jodi a n ap esplike w tou sa. Kisa ki yon minyati? Yon bagay ki ta parèt biza, yo pale de minyati, men ou di minyati, minyati, kisa pou minyati? M pa konn sa k minyati. Anben jodi a nou vini pou n esplike w kisa k minyati. Kisa minyati an ye? Minyati an se yon imaj. oubyen nan moman ke wap filme ou ka kaptire yon imaj ke ou renmen nan pwojè a, ou kaptirel, ou preparel pou mete yon tit sou li. Se sa ki minyati. Poukisa li bon? Depi w nan domèn sinema. Youtube mande w fòk ou mete yon minyati sou videyo yo. Li di w fòk minyati sa a li efikas. E la li pral esplike w poukisa l bon an. Avèk tit sa w mete sou minyati an, ou fin prepare li, ou mete tit sa a sou li, pa egzanp, nou gen yon feyton sou chanèl la ki rele Trèt Makiye, nou fè yon minyati, nou ekri Trèt Makiye. Kounye a la, piblik lan li menm. Parèt li parèt, li gentan wè minyati sa li wèl li make trèt makiye. Alò li wè gen bagay kap pase anndan video al wè nan minyati an se sa ki enpòtan nan minyati an ou sipoze konnen. Lè wap fè minyati an, toujou bafke lè w fè minyati an sa kap pase anndan video ou fè a se li menm ou mete kòm prezantasyon. Lè moun nan vini li wèl, lè sa lap anvi gade video sa. Li ta anvi wè pati sa nan video sa. Men fòk ou fèl byen. E YouTube mande w li tou. Li enpòtan lè w fin lè w fin prepare yon video pou fè minyati pou li. Poukisa? Poutèt lè se YouTube ki chwazi minyati pou ou, gen pati nan video a ke YouTube li menm li chwazi mete kòm minyati ki prezante video a, Epa li menm ou ta renmn bay. M viv li se sak fem vin avek ti video sa poum esplikyew kisa ki minyati an poukisal bon e ki konsekans li gen ladann tou li gen konsekans ladann rezon sa lè se youtube ki chwazi minyati pou ou li ka vini pa egzanp wap kriye ou pat vle piblik lan wè ou menm kap kriye. An prezantasyon an, kòm se se YouTube ki chwazi pou ou li met wap kriye. Wap ri tou. Ale di gen bagay ou paka renmen, gen kèk ti bagay ou paka renmen ki parèt, se li menm yo tou chwazi mete pou ou. Se poutèt sa li enpòtan pou mete yon minyati sou videyo ke ou prepare a. Poukisa la? Avèk primati sa, li rale moun vini sou videyo a. Tankou pa egzanp, ou rale zam nan kòmsi w ap tire yon moun. Ou mete l sou minyati an, kòmsi lè piblik lan vini l wè, li wè imaj sa, li wè ke w ap tire yon moun. Li pral gade kòman aksyon sa fèt. Kòman entèl fè tire yon moun konsa? Fò m wè l. Se rezon sa ki fè moun nan I bon pou ou moun nan menm lal gade video a sa rann plis moun vini sou chanel ou a se pou sa li bon men se pou sa se konsa tou li gen konsekans ladan ki konsekans li gen ladan gen anpil moun ki fè video yo fè video yo yo chwazi. Kaptire imaj yon lòt aktè pou l al mete sou videyo pa l la. M ap pran egzanp de Dil pou Dil. Akoz moun nan konnen Dil pou Dil ap fè yit, l ale kaptire imaj sa a li mete l sou videyo pa l la. Li tou Dil pou Dil tèl nimewo. Lè ou menm ou panse se vre, li pa vre. Li pa bon pou ou lè konsa. Ou pa sipoze pran imaj pa moun pou mete sou videyo pa w. Tankou pa egzanp Veni domine m nan moman k ap fè aktyalite nan mond sinema a ki jwe pa Daronzo Philippe. Moun nan konnen li domine m ap fè aktyalite, l ale pran imaj sa a li mete sou chanèl li, sou videyo ke li fè a pou plis moun ka vin gade videyo sa a. Pou moun nan li menm li panse son bagay ki byen fè paske li rale plis moun ki vin sou sou chanèl li an avèk avèk imaj sa kel pran men pa bliye imaj lan pa pou ou se youn nan rezon ki fèl gen konsekans ladann ou menm ki fè video kit li te bon kit li pa bon mete minyati paw pigaw mete pa moun piga pran minyati pa moun epi pigaw kaptire video ka moun pou mete sou paw la. ki te Pòl, e se youn nan rezon ki fè n pral esplike w sa, kòm konsekans. Lè kounye a ke ou pran minyati pa moun nan, oubyen tou ou kreye yon minyati, ou kreye minyati sa a, ou mete tèl bagay, tèl bagay sou li, ou ekri sou li, lè moun nan vini sou li, li pa jwenn, lè moun nan klike sou videyo a, li pa jwenn sa w te ekri nan minyati a. Lè sa a, li konn pa tèl bagay ladan l. Ke ou menm ou pa konnen jodi a nou vin esplikew li. Sak pase? Moun nan ka pran tanl li gade video a de 1 jiskaske l fini. Li te mèt dire 20 15 minit lap gade video a pou ou. Wi se vre ou te metel pou moun nan gadel lap gade pou ou. Akoz de minyatyon ou te mete ki pa pou ou. Ebyen sak vin pase? Menm moun sa ka rann ou pèdi chanèl youtube ou a. Li ka repòte chanèl youtube ou a. Hein? La a se yon konsekans li gen ladann. Akoz yon minyati ou te kreye ki fo, ki pa vrè. Ou al mete sou videyo w la, oubyen tou pran minyati lòt videyo yon lòt moun te lage ki fè anpil view, ou mete sou bò la pou ka fè view tou. Men lè moun nan, kounye a lè fanatik yo vini, vin ouvè videyo a, y ap gade videyo a, yo wè sa ke w mete sou videyo a kòm minyati an, se pa li menm k ap pase anndan videyo a, y ap repòte chanèl ou anba youtube. Lè sa yo tout pral pran pral pran gwo sanksyon kont ou. Sa ka rive li li tou elimine chanèl ou a yon fwa. Pa gen ou pa wè. Depi wè chanèl la elimine ou mèt fè tou sa pou fè li elimine l elimine nèt. Si sa ta rive son motivasyon l voye pou ou, bon ou mèt di mèsi pa ou mèt di mèsi Bondye paske l voye motivasyon ba ou pou pa fè sa ankò. Men si elimine l elimine l, li elimine l nèt. E gen anpil moun tou ki pèdi chanèl YouTube yo nan sans sa. Nan kopye minyati pa moun pou mete sou chanèl pa yo. Lè sa, mèt mèt videyo a li menm ki sa l fè? Li motive YouTube. Li fè YouTube, li ranpòte chanèl ou a bay YouTube. Ki sa YouTube menm fè? Li elimine chanèl ou a. Kounye a menm ou menm ki vin travay anfen. Se youn nan rezon. Nou vini avèk ti video sa a pou poun esplike w ki sa ki minyati yo. Li trè senp. Ou kreye minyati w. Se swa ou pran yon imaj, ou pran yon imaj nan nan sèn w ap pran an, oubyen tou nan menm video ke ou tra ou te ou nan menm sèn ou te pran an tou, ou kaptire video sa a lè w ap fè montaj. Ou kaptire video sa di wal travay video sa ou mete tit sou li ou mete sa kap pase andan video a sou li lè sa li pi bon pou ou lèw fè afèw li orijinal li pi bon pou ou se sak fè on jèn youtubè nan moman la kap travay nou konseyew kreye afè paw pa met afè pa moun sou chanèl ou an pou pi devan pou pa regrèt. E sa fè Youri nou la pou n toujou pote yon konsèy ki bon pou ou. Sa ki pou ede w fè avan. Sa k ap fè w fè bak nou p ap pote l pou ou. Ou p ap jwenn nou pase la pou nou di w li. Ou menm ki ta renmen avanse plis, toujou kwè nan tèt ou ke w ka fè. Piga kopye pa moun. Piga wap moun nan met yon bèl minyati sou video wal pran minyati sa w mete. Oubyen tou wal wal wal wal ou antre nan video moun nan ou ka tire yon pati ou ou mete sou paw la. Lè sa ou pral peye konsekans lan. Se swa w pèdi chanèl la oubyen tou anpil bagay ka rive w. Lè sa ou pral travay anfen. Nou vini pou n fè ti video sa pou n te esplike w kisa ki yon minyati, pou kisa l bon e ki konsekans li gen ladan. Pa bliye nou di w pou kisa l bon, se lè w sa w sa w ekri sou minyati an, ou mete l lè moun nan rive sou li, l al klike, lè sa li enteresan moun nan plis moun gade video w la, lè sa l bon pou w pou w mete minyati. Men konsekans pou l ki gen ladan l se lè ke ou pran sa k pa pou ou mete, oubyen tou mete yon fo, yon fo a, yon fo, kòman m te ka di sa, yon fo tit. Ou kreye minyati an e minyati ou vini sèlman ou mete yon fo tit. Alèki lè w mete tit sou minyati an, toujou. Mete aksan sou sa w ekri a. Èske sa w ekri an li anndan videyo a? Si l pa anndan videyo a, piga mete l. Depi w mete l li pa bon pou ou, y ap repòte chanèl ou a. Menm fanatik k ap gade videyo la, l ap repòte chanèl ou a paske w bay fo zenfòmasyon. M ap prezante ansanm ak ou. Tankou video sa ap fè vini m vin pale w de minyati kisa ki yon minyati tande byen m di kisa ki yon minyati m vin pale w de minyati ki konsekans li gen ladan e pou kisa l bon kounya la m ale pran dil pou dil mwen mete sou video sa ap fè a m ale pran aki de dwat mwen m mete sou video sa oubyen m pran li domine m kòm minyati m mete sou video sa. Konsekans nou pral jwenn se lè tout fanatik yo vini ke yo wè tout sa m mete yo se reyalite kounya yo pral gade kisa ki gen anndan l èske se reyalite èske se li domine l kap pase anndan videyo an èske se yon dil pou dil tou kap pase anndan videyo an lè yo vin gade ke yo wè ke sa nou mete sou minyati an se pa li menm kap pase anndan videyo a yap repòte l konplètman. Depi yo reported by YouTube pa gen wout pa bra chanel ou a a 99 pousan chans elimine. Jodi a nou vini pou nou pale w de sa, pou nou esplike w kisa ki gen nan minyati an poukisa l bon e li vrèman enpòtan tou pou mete minyati sou videyo pa bliye nou di w sa poutèt lè se YouTube ki chwazi pou ou li mete sa l vle. Li mete sa li. Se youn nan rezon ki fè nou di w li enpòtan, li bon, men pa bliye se pa w ou mete piga w mete pa moun. Ou menm tou ki ta renmen kreye yon chanèl YouTube, ki pa konn sa ki minyati an, videyo sa li vrèman enpòtan pou ou, lè w pral kreye chanèl YouTube ou a pou w deja konnen ki sa ki minyati an, kòman pou w fè l e ki sa pou w mete sou li kòm tit lè w ap mete l pou w pa gen pwoblèm avèk YouTube, pou w pa gen pwoblèm ansanm avèk fanatik k ap gade w yo. Se pa mete negatif a moun kap fè w gen fanatik. Pou w gen fanatik se kreye kontni orijinal. Kreye bagay ke w konnen piblik la renmen pou w jwenn piblik la. Men depi se afè pa m wap rete ou pa kreye afè pa w. Ou ap echwe. Poutèt moun nan ki gen pwal mete pal la li deja rekonèt deja. Piga mete pal sou afè w. Kreye pa w pito. Kit li te bon, kit li pat bon, mete pa w. Oubyen, si rekonèt ou bezwen rekonèt tou, wè si w te ka fè tèt ou sòti ke epa moun nan w ap mete. Poutèt moun nan li menm li deja li deja sòti deja, yo deja rekonèt li deja. Pa bliye, nou la pou nou pote bon enfòmasyon pou ou. E nap toujou jwenn e feyton sou chanèl la tou kap avanse ki gen anpil leson ladann pa bliye trèt makiyaj son fi feyton ki gen anpil leson ladann anpil bagay son feyton ki san pou san reyalite jan nou toujou diw li e ou menm tou ki konn sa ki ki konnen kilè yon moun trèt ou kisa ki ka rive w lè yon moun trèt ou al gade feyton sa pataje l ansanm avèk yon lòt zanmiw tou konsa nap avanse e konsa tou ka gen chanjman ki pote nan. nan sosyete a tou, sitou nan moman pèp ayisyen. Poutèt se an kreyòl li fèt, se pou pèp ayisyen l fèt. Li vrèman enpòtan pou nou gade videyo a de 1 jiskaske li rive aktyèlman l ale nan 16, pou nou gade l. L ap ede nou panse e konprann tou lè yon moun trèt ou. Ou ka gen yon bon zanmi ou ansanm avèk ou tou, li trèt ou. Ou konprann sa m di nou an? Li trèt ou. Pa bliye, n ap toujou la pou nou, pou n pote bon enfòmasyon pou ou. Toujou rete konekte avèk chanèl la, pataje video yo, kite yon kòmantè. Si w bezwen yon fòmasyon, kite yon kòmantè mande kòman m te ka fè tèl bagay. Nou menm n ap fè rechèch la pou n vini ansanm avèk ou. Mèsi pou sipò nou chak k ap ede nou fè mesaj la pase. Tchaw tchaw.